jodi a ki se 31 jiyè 2026 la. Mwen trè etone. Lè m di w mwen trè etone, se sa m wè k ap pase anndan peyi a. Se konplo sou konplo k ap pase anndan peyi a. Kòm Bill Clinton voye vin bouye pis la. Kòm Bill Clinton. bezwen mete prezidan pal yo mande pou yo fè seleksyon mwen menm mwen pa gen problèm avèk eleksyon paske son peyi ki pral gen 11 ans depi eleksyon te fèt ladanl ki problèm pou m ta gen avèk eleksyon men se lèm gade asasen kap fè kidnapin kap fè trafikan dògan asasen kap touye moun. Se menm yo menm k ap pale de eleksyon. Jodi a, m etone anpil pou m wè chèf gang Fils-Aimé debake Okap. Gen moun k ap rele, Pa manyen PM nan, w a boule tande! Pa manyen, pa manyen PM nan, w a boule! Atò n ap pale ti youri mal. Chak komin, chak depatman gen yon ti youri. Ti youri fè larelèv, Si ti youri mouri jodia lap gen 50 moun ki ranplasel pase lèm rive okap poum gade poum wè moun kap rele pa mare PM nan wa boule tande epi nap pale ti youri mal alò wi lè okap nan salte sa nou resi jwenn yon majistra se kwa michel se kwa kap bat yon ti bwa yon ti bwa nou te ka di nap bay yon ti bwavo pou li jodia se fizeme nou mennen vin profane vin krache. sou moun okap kote diyite moun okap depi lè moyiz sansal te pran ariel henry fèl al fete fèt drapo nan vètyè moun okap vin tonbe nan abolotcho depi lè moyiz sansal te mennen chèf gang ariel henry. Al pwofane sou zansèt nou yo nan Vètyè 18 novanm 2023 anben men kisa men kisa ee moun okap devni moun okap pi mal ke tiyouri kap rele pa manyen PM nan wap woule tande pa manyen Pa manyen PM nan wa Pa manyen PM nan wa boule tande Pa manyen Pa manyen zo e lapen an wa boule Pa manyen vòlè a wa Pa manyen chèf gang nan wa boule Vle di la nou pran yon pèp nap pasel nan kaka wi 120 milyon dola dekese pou eleksyon mwen menm si gon moun serye onèt ki vle fè eleksyon eleksyon ka fèt aprè 15 jou nan peyi a menm pase mwen wè pèp la anvi eleksyon mwen wè pèp la vle eleksyon yo vle al fon chwa. Men kèlkeswa, Guy Philippe, Martine Moïse, Dominique Dupuy, Muscadin, depi moun sa yo al nan eleksyon, pi devan yap touye tou le 4 moun sa yo. Eleksyon k pral fèt la, se pou gang lap bon. Eleksyon k pral fèt la, e mezi gang kap dechèpiye peyi a, kidnapè, trafikan dògan yo, se pou yo lap bon. Banm bon istwa. Ke yo te ka fè konprann yon minis finans, mwen gen bon enfòmasyon nan menm, yon minis finans ki rele Serge Gabriel Collin, dekese 8 mil dola ameriken bay 8 moun, 3 lòt moun a 9 mil dola ameriken, ki vini 91 mil dola ameriken. San konte tikè davyon, san konte kòb otèl pou al chache Martelly Sendomeng jou ki te 13 jiyè. ki sot pase a la. Tande byen wi. Yon minis finans ki rele Serge Gabriel Collin ki dekese 8 mil dola ameriken bay 8 moun, 3 lòt moun a 9 mil dola ameriken ki vini katebe 11 mil dola ameriken pou al chache yon bandi legal nan la Repiblik Dominikèn ki se Michel Malfini. An arivan Michel Malfini an Ayiti, Minis Colin dekese 65 milyon de goud bay bandi legal la pou yo fè lòbi pou Mateli. Epi nou dim nou pral fè eleksyon. Eleksyon pou kiyès? Kòm Bill Clinton voye Mateli vin sonde teren an, nou pran lajan peyi a, nap banbile! Ou wè minis finans lan son moun ki dwe pann sou yon plas piblik. Minis finans lan son chèf gang! An tanke yon ti jèn ki sòti la nan Petyonvil, nan geto Petyonvil. Se pa moun ki sòti nan klas mwayèn, se pa moun ki sòti nan klas moun ki kapab yo, milat yo, men se yon ti jèn ki t al lekòl. Masepto t al lekòl ou fè etid. Ti po w ka yon ti klè pase m, men se ti nèg tèt grenn kò w ye. Minis finans lan kiyès ki metel Renold dib sa Renold dib dil sesa moun ki met minis finans lan Renold dib. Eleksyon nou di ki pral fèt la eleksyon sa kèlkeswa moun ki dwat ki al ladanl ki ta reyisi tankou Guy Philippe depi ou reyisi yap touyew Martine Moïse prezidan yap touyel Muscadin prezidan yap touyel Dominique Dupuy ta prezidant yap touyel pase lè w gade pou wè. Renoldy bay lòd. 25 kontra kay! 25 kontra malatchong! Li remèt minis finans la kay Joseph Michel Martelly. Tande byen, yon reyinyon ki fèt kay Joseph Michel Martelly, moun k ap fè lòbi di Martelly vwayaje a manti. Martelly pa fè wonn pòt. Martelly chita la a nan Peguiville, l ap fè krèy. Lap fè kokayin e lap fè vye kontra malatchong siyen. Mateli. Chèf gang Mateli. Minis enteryè te anfème 2 kay nan Dèlma 60 pou 600 mil dola ameriken pou 2 zan. Kontra ap fini an desanm. Anben yo bay presyon ak minis finans lan pou l remèt. pou l remèt 2 milyon dola ameriken avèk la fami Vob ke yo te lwe 2 kay sa yo anben 2 milyon dola pou 5 an vle di yon moun ki pral prezidan la yo fon pakèt kontra 5 an men tout biwo leta yo rete vid nan channmas tout biwo leta ministè yo rete vid nan channmas pou y ap lwe kay pou 2 milyon dola ameriken sou do pèp la ki jongle pou arab pa pale. 2 milyon dola ameriken ka fè kay pou n ap lwe kay pou 2 milyon dola ameriken nan men menm Dimitri Vorb, la famiy Vorb. Tande byen, Gari Bodo, nèg ki te gen 20 milyon goud dlo a kafe Channmas, ee, nan palman an, nan palman an, nèg ki te gen 2 milyon goud dlo a kafe a, li te lwe yon kay ak leta pou 800 mil, anben li pase 2 pwen 6 milyon dola ameriken pou yo remèt Gari Bodo 2 pwen 6 milyon dola ameriken Pou 5 an. Yo di prezidan pral vin la, li pral dakò kontra malatchong sa yo. E yo mete egzijans anvan 30 sektanm, anvan ane fiskal la fini, pou yo renouvle kontra sa yo. Pou yo di eleksyon ap fèt vre. Men, eleksyon ap fèt, moun kap prezidan an, son lanmò wi yap pote ba nou la. Moun kap vin prezidan an, minis finans lan prepare lanmò ou. Paske se minis finans lan kap dekese lajan sa yo bay. Tande byen. Kay Kiko Seremi ki se gran frè madan Mateli te lwe pou enpre 3 milyon dola ameriken pou 2 zan k ap fini an desanm, yo bay lòd pou ba l 4 milyon dola ameriken pou 5 an. Men kontra malatchong. Moun ki di eleksyon pral bon pou peyi a, men sa y ap prepare, kòm yo wè blan fòse yo fè seleksyon, Anben y ap met pikan kwenna. Jout Jozèf Jout Jozèf, ansyen premye minis peyi a, ki te lwe kay a leta pou 700 mil dola ameriken pou dezan. Anben yo mande pou minis finans lan anvan 30 sektanm bay Jout Jozèf 2,5 milyon dola ameriken. Pèp ki nan labou a, pèp k ap mande sou plas piblik yo, pèp ki pa ka manje yo, se yo menm nou ap touye chak jou pou n ka fè milyon. Gen yon kontra makèt Boulos te genyen pou 750 mil dola ameriken. Pou 2 zan. Anben kounye a yo ba l yon kontra 8,5 milyon dola pou 5 an pou l bay makèt PDM. Lè moun nan di w konsa l gen ti kat makèt kay Boulos pou al fè makèt. Pou 8,5 milyon dola ameriken. Vle di e Boulos sa nou di pa ka antre nan peyi a? E makèt Boulos yo wi. Se Delima ki te gen kontra sa. Kontra makèt. Vle di menm nenpòt moun ki gen ti mennaj ou ta gen ou ta gen yon mennaj ou ki nan gouvènman la lèl baw ti kat makèt la ti kat makèt la konn 10000 li konn 20000 goud wal achte sou do sak paka manje yo sou do sa kap vin dòmi devan legliz yo sou sa ki paka konn ki kote pou yo dòmi ki pa konn kisa yo pral manje maten midi e swa anben se yo menm kasamy gen yon kontra a leta pou 120 milyon dola pou yo mete mèb nan biwo leta nou tande kasamy.